Reginald Boulos potko janm gen pwoblèm se konnya Reginald Boulos gen pwoblèm. Nan yon odyans ki dewoule pòt fèmen, anpil moun te vini pou te vin asiste jijman Reginald Boulos lan pou yon dezyèm fwa, men yo pat kite moun sa yo rantre. Byen jij Jorge Tande Pierre Reginald Boulos jodi madi 26 dawout 2025 lan, Reginald Boulos ki fè fas ak plizyè akizasyon tankou koripsyon e finansman gang pou destabilize Ayiti. Aprè odyans lan fin dewoule, Jij Jorge Fixé, Dat, jou k ap 22 septanm 2025 lan kòm odyans final sou dosye Reginald Boulos lan. Ebyen pandan odyans lan t ap dewoule, Reginald Boulos mande jij lan pou l reprann nasyonalite amerikèn li an. Reginald Boulos fè konnen lè li t ap renonse nasyonalite amerikèn li an, li pat pibliye nan jounal ofisyèl peyi Etazini. Avoka kap defann Reginald Boulos yo, yo fè konnen desizyon Reginald Boulos te pran pou l te renonse nasyonalite amerikèn li an, li pat janm final paske li pat pibliye nan jounal ofisyèl meriken an. Ebyen jou ka 22 Septanb kap vini la, ebyen jij lan pwal deside eske lap aksèpte avèk demand Reginald Boulos lan. Eske lap rejte demand Reginald Boulos lan. Sil arive rejte demand Reginald Boulos lan, ebyen. Reginald Boulos ap depòte nan lakou peyi Dayiti. Men si l arive aksèpte ak demand Reginald Boulos lan, byen Reginald Boulos ap reprann nasyonalite li an, l ap rete Etazini. Byen se jij lan ki pral deside sou ka sa a. Eske l ap reponn pozitivman? Eske Yap depòte Reginald Boulos. Dosye a swiv. E map raple nou, Reginald Boulos te kòmanse ap niche pwent kreyon l pou l poze kandida a la prezidans nan lakou peyi Dayiti. Li te gentan gen menm pati politik li. E si Reginald Boulos te arive ale nan eleksyon, eli kòm prezidan peyi Dayiti, eske deklarasyon li fè jounen jodi a, li ta fè l? M pa konnen. Se kesyon k ap poze. E menm nèg sa yo te fè konnen, Jovenel Moïse ap goumen, bon t ap goumen, Pou senkan, yo menm, y ap goumen pou senkantan. Jounen jodi a, Jovenel Moise mouri asasine. E, men yo nan pwoblèm. Lajan pa ka mete Reginald Boulos deyò. Si lajan te ka mete Reginald Boulos deyò kote l ye a, misye t ap deyò lontan. Humm byen Reginald Boulos pran nan 3 wa li pa konnen ki sen pou l rele se dènye zèl kat li l file la li mande jij lan pou l reprann nasyonalite l si jij lan pa deside misye mouri nan fim nan Ayiti tèt dwat oubyen Salvadò oubyen y ap voye l nan yon nan yon lòt peyi. Humm bon nèg yo gen peyi de rechanj nou menm nou pa gen peyi de rechanj nèg yo fin kraze ayiti yo kouri kite ayiti yal pran refij yo nan lòt peyi men nou menm ti nèg tèt grenn nou pa ka kite nèg yo ap jwe nan tèt nou ban nou zam minisyon manchèt kouto Gaz, kawoutchou pou nal kraze pou nal brize epi nou fè yo vre. Yo menm yo gen paspò ameriken, yo gen viza lòt peyi, yo gen rezidans lòt peyi. Yo prale lè sa pa bon. E sa nèg yo fè la a? Dosye a swiv Reginald Boulos Reginald Boulos Reginald Boulos Bon di wow. Lapolis Nasyonal Dayiti sezi 6 fizi, 1524 katouch diferan kalib, 2 radyo kominikasyon nan yon operasyon yo mennen nan lanwit 24 pou louvri lendi 25 dawout 2025 nan komin Kenskòf. Nan kad operasyon sila plizyè bandi tonbe nan echanj kout bal ak fòs de lòd yo.

Aprèmidi an nou vini pou nou pale de operasyon Kenskòf la. Operasyon Kenskòf la sètènman anpil moun gentan di anpil bagay de li men lapolis nasyonal Dayiti potko kominike sou li. Men just avan nou pale de Kenskòf, an nou fè yon koudèy sou sa k ap pase nan lòt jiridiksyon yo e nou konnen kòman sitiyasyon Mibalè a ye. Dantre je, fò m di nou ke kòmandman an gen dè dispozisyon k a pral pran pou pèmèt dè operasyon de grand anvètir. te mennen sou tout 10 depatman jewografik peyi a, men pi presizeman nan 3 depatman kote sitiyasyon an li te pi grav. N ap pale de Wo e Bas Atibounit, n ap pale de Lwès evidaman, nou konnen abityèlman gran fwaye yo ke nou konnen. Lè nou tout ose ap pale de Plato Santral, patikilyèman Mibalè, ki genyen yon pwoblèm aktyèlman ke fòs de lòd yo e ansanm daktè k ap pwodui sekirite anndan peyi a ap fè fas a li. Men, aprè midi an, zoom nan se sou Kenskòf li ye. Li p ap de twop si nou raple Kenskòf, kisa l reprezante. Sètènman se pa tout moun la a ki dwe konnen Kenskòf, nou soti e plizyè andwa anndan peyi a. E lazòn komineman apele Teleko, se yon zòn ki sitye nan otè Kenskòf, pou gen aksè ak zòn sa a fò w pase pa Bwapen e Mòn Tranchan, se 2 aks prensipo ki pèmèt ou gen aksè ak Teleko.

OFNAC genyen dè ekipman pou pèmèt yo kontwole espas aeryen ayisyen an. Medam, Mesye, ke depi byen de tan, pou dè rezon inavwab e inavwe, ke bandi yo manifeste volonte pou yo akapare e kontwole espas sa a.

Yon gwo operasyon, si w vle yon operasyon de grande envergure, nan lannwit 24 pou rive 25 out 2025 lan. Objektif operasyon sa a se te, dabò, netralize bandi yo, reprann kontwòl zòn Pelikou a, answit konsolide espas sa a, e anfen pèmèt ke popilasyon zòn sa a, komin nan nan ansanm li, rive vake a aktivite li, pèmèt ke lavi reprann anndan espas sa a, brèf. Pèmèt ke la libre circulation des vies et des biens rive fèt dans les conditions optimales de sécurité. E operasyon an mennen, Inite espesyalize de lit anti-gang anndan lapolis la te prezan, lòt otorite anndan k ap travay anndan peyi a, k ap travay nan kesyon pwodiksyon sekirite anndan peyi a te pote.

Donk li difisil pou nou ka ba w plis presizyon dan la mezi pou yo efase tout sa ki ta kapab genyen ki ta ka pèmèt ou fè yon trasabilite sou zam sa yo e se 3 fizi M 16 ki twouve l nan yon sitiyasyon konsa pami zam ki sezi yo e yon fizi Galil AC 22.

An tèm de bilan de operasyon sa a ke m sot pale la a, 6 fizi daso de diferan kalib ke nou kapab ap gade la a, nou kapab ap fè zoom sou li aprè, yo la a, yo mwen etale yo pou nou, 1524 minisyon an tou de diferan kalib rive rekipere, 2 radyo kominikasyon.

an chèf mss la, Mesye Godfrey Otonge, afime ke sa se yon sinyal fò ki montre ke è enpinite bandi yo li pa lwen, li sou wout pou l rive a fen li. Detèminasyon kòmandan alò 2 jenero sa yo de la polis nasyonal dayiti e de la misyon miltinasyonal dapui a la sekirite nan volonte yo gen pou deplwaye twoup yo nan tout espas yo nan tout andwa kote gen gran fwaye gang yo e ben nou kapab di sa li sèvi yon egzanp

kote gran fwaye gang yo yo ye pou pèmèt aske kominikasyon entèdepatemantal yo rive fèt, pou pèmèt aske sekirite retounen e sou peyi a, pou pèmèt la lib sikilasyon dè vi e dè byen rive fèt. M ap raple ankò yon fwa, pou sa rive fèt, Direktè Jeneral Lapolis lan vini avèk yon slogan, sè ke li di, nou p ap dòmi! Polisye, polisyè yo pap dòmi e lapolis ap travay pou popilasyon an ka dòmi. Pou sa rive fèt, rapèl, konjigezon efò sou chèn sekirite peyi a li mande sinèji, patisipasyon popilasyon an a yon nivo ou a yon lòt, li ankò nesesè.

Pwoblèm sa a se pwoblèm pa l li ye e se chak moun nan sfè daksyon yo mete, pote apò yo pou nou fon feso dèyè pwoblèm sa a k ap gangrene sosyete a. Se te yon plezi, mwen konnen ke atant yo yo anpil, men an nou kòmanse apresye ti jès sa a kote e kantite enpòtan de katouch sa a ki se 1524.

Donk nou ta renmen genyen reyaksyon lapolis pa rapò a sa, ki enfòmasyon ke nou menm o nivo de pnh la nou dispoze sou sa, donk pou kapab pèmèt popilasyon an mye konprann de kwa il saji. E answit nou wè ke genyen dè polisye, dè gwann ki genyen antre dè polisye de plizyè katye ki sanble ap eksprime rezèv pa rapò a sa pandan ke lòt poko nesesèman reyaji sou li oubyen pran distans yo pa rapò a sa. Pèmèt nou pran lide de kisa sitiyasyon sa a li menm li ye. M pa konnen si mesye Anba ka pale men Trè byen, trè byen. Li gon kesyon pou mesye Anba ka donk. Dakò, dakò, dakò.
Se kwa la kesyon? Wi, parapò avèk wi lapozisyon Dèzetazini ki anvizaj de chanje le lidèchip de la misyon donk je vè avwa la reyaksyon de la MMAS. Totalman.
Ok, dako, mwen reponn nou. Pèmèt nou reponn de kesyon sa yo. E pou zanmi ki mande nou eske te gen lans wòkèt nan operasyon an, eske te gen de mèsenè ki patisipe nan operasyon an? E nou sot yon polis e transparant e tout sa nou gen an tèm de materyèl pou ki mobilize pou operasyon an. E kèlkeswa andwa kote operasyon an mennen, li pa janm on sekrè. E sètènman, tout sa lalwa pèmèt ke fòs de polis la itilize pou rive abou de yon operasyon, pa gen pwoblèm. Men pou le mwens ke nou kapab reponn ou kounye a, nou konnen ke ansanm de materyèl ke Leta ayisyen sètènman de konsè avèk lè patenè entènasyonal, Li mete a la dispozisyon pnh la, li pa pou sekrè, tout moun konnen l, nou pa abitye pale de sa, se lefo pou nou fè yon konferans sou sa sèlman, e pa t gen pwoblèm nan sa, men mentnan nou kontante nou de sa ke nou genyen ki pou pèmèt nou mennen a bon pò lèzoperasyon depolis. La sekirite se pa yon sèl moun ki kapab rive bay li. Se yon kesyon miltikute ki gen plizyè fasèt e li klè e sèten pèsonn a li menm sèl paka bay non li toujou enplike apèl alò patisipasyon yon pliralite daktè nan rapò mwen gen ke fòs de teren ban mwen la yo pa banm yon liste.

e ke 2 jenero yo yo toujou chita yo planifye operasyon yo, donk pou operasyon yo vin yon siksè. Pèmèt mwen sou sa pou m felisite kouray, bravou, detèminasyon ajan inite espesyalize yo, kòd e detèminasyon, bravou,

Gradyèlman, sètènman, tout deplase yo rive retounen lakay yo. Mentnan, aski apre a sa k ap pase nan lòt espas, la l ap difisil pou mwen pou m reponn ou, paske se mwen sèl ki ka reponn ou kisa lapolis genyen kòm travay e kisa lapolis konte fè nan lèjou avenir, sa menm si w nan dòmi, w rele nou pandemi.